Ti Joseph! Ti Joseph! Bon doulè mesye. Sa w genyen ankò Fèlide? Kisa Ti Joseph fè ou? Monchè m ap chèche ti jenòm nan nan tout kay la la pou voye l al pran transfè Westèn Inyon ti fi m nan voye pou mwen. Men sèt fwa si sil tal pran yon biwo ki make zone express li pap ka antre nan kay la non fè vit rele ti jenòm nan pou mwen paskem bezwen ti kòb la poum al wè dòktè. Kisa w genyen Peligram? Chè m gon doulè nan edifis mwen. Edifis Peligram? Kote w jwenn la pawòl sa a? Edifis mwen!
Nan edifis mwen! Ki kote ki edifis la te degrade? E pat manyen edifis la menm menm gason.
Sa se abdomèn ou mete la. Gason ou di yon edifis ou di m abdomèn. Mezanmi gade yon pwoblèm. Nou menm jèn alè ki ye nou pa konn nou pa konn priye nou pa konn anyen nou pa janm al oken kote se chita fè mennaj ekri sou instagram derespekte granmoun al sou tiktok men si w te konn fè siy de la kwa ou tap konnen.

Si sa rive w ke w santi ke w pa akonpli ase, w ap bay tèt ou yon pakèt pwoblèm paske w gen lenpresyon ke w pa avanse, w ap fè bak. Men kite m di w ke l ka pa fòseman sa. Anpil fwa, rèv ou yo konn tèlman gran ke ti pa w ap konte an avan yo parèt ensiyifyan nan lavi w. Li ba w enpresyon ke w pap avanse. Men se lè petèt ou ta tande yon moun ap pale de ou, lè l ap di kijan w se yon modèl, l ap fè elòj ou pou jan ou ap avanse, se lè sa w a rann ou kont efektivman ke w pa t kanpe, Nou pa tap fè bak. Pa eseye kontwole le tan. Si deadline yo pase, mete lòt. Sèl bagay, kontinye pouse. Waww! Anpil fwa ti pa nap konte yo tèlman piti pa rapò ak gwo rèv ke nou genyen yo. ke yo pa rete ensiyifyan. Sa rive anpil moun. Anpil fwa, pa konsyan de avansman ou, paske ou tèlman vle rive vit, ou tèlman vle konte de pa jeyan, e li ba w enpresyon ke le pti pa de tòkti ke w ap aplike, yo ba w enpresyon ke w pap avanse. Men, tou senpleman li lye a yon kestyon de ou vle gen yon kontwòl di tan. Ou vle ke nan tan egzak ke w te mete pou w fè de bagay yo, ou vle ke yo fèt. Men pèsonn pa ka kontwole le tan. Il fò aprann a apresye lè pti zakonplisman. Il fò aprann a konsidere lè pti zakonplisman. E jan videyo an di l lan, si dèdlayn yo pase, si dat limit ke w te mete yo pase,

Se vre ke efektivman, sa ka rive ke ou pap pwogrese, paske sa egziste. Si pwogrè egziste kelke pa tou, ou kapab ap fè bak nan lavi ou. Li egziste tou. Menan si ou konsyan de sa, ou jis gen pou fè skil fo. Ou jis gen pou remete ou an aksyon, itilize zouti ke ou genyen a dispozisyon pou kapab remonte la pant. Men sitou, il fo aprann ka konsidere, respekte. e apresye byen sur les petits accomplissements de la vie paske kreyòl la di l senp piti piti fè pil Rezon 520 kòman nou ye? Sa nou panse? Sa pote di a medam nou konnen ke li depann de ki nivo satisfaksyon nou mete tèt nou kòmsi pou n fon seri de bagay paske sa ka rive Ou wè ou yon jan, nan tèt pa w, ou di a non m pa bon jan m ye a. Men pa kont yon lòt moun di a ou bèl, men ou menm le fèt ke ou pa jan w te ye a ou santi w pa satisfè. Ok, ban m di w yon bagay. Ann pran egzanp senp. N ap fè emisyon an la a wi. M santi ke, pafwa mwen kwè m santi ke nou gen, gen, gen kèk bagay ki pa byen pase nan emisyon an, men gen kèk bagay tou ki byen pase. Men yon moun ki pa vrèman pran tout, kòmsi aspè pozitif nan emisyon an, moun nan ka jis di a, nan sa w al pase. Wi. Men pa kont nou menm nou satisfè de sa, men pafwa tou nou menm nou konn vini nou vrèman satisfè de emisyon epi gon lòt moun ki emisyon pa rive sou li. Donk sa ka rive ke ou menm ou santi w byen jodi an epi moun kap gade a emisyon an pa rive sou li. Epi gen nan moun kap gade yo tou ki satisfè jisteman. Donk m panse, m panse li jan konn di bagay lan. Nivo satisfaksyon moun nan depan de jan bagay nan rive sou li an. De ki jan ou rive tèt ou an. E m panse ke moun ki konn nan faz sa yo, yo dwe kòmsi pran yon ti rekil sou tèt yo pou yo gade ki kote yo ye. Paske byen souvan se tèlman nou konn ap bay tèt nou presyon pou n fè plis ke sa nou ka fè yo, paske nou kwè nan kapasite nou, nou konnen nou ka fè plis ke sa, lè konsa nou konn tèlman bay tèt nou pwoblèm nou vle fè plis, epi. Nou pa satisfè de sa nou genyen nan moman prezan, e dè ke ou wè de moun nan antouraj ou ki fè w konfyans di w sa w fè a li bon e ou ka satisfè de tèt ou, bat bravo pou tèt ou, malgre w ap pouse tèt ou pou fè plis ke sa. Malgre ke ou menm ou pa ta satisfè men toujou konsidere sa kòm yon fyète. Timoun. Nou pa wè on bay um, pwason nan moman an la, on rate pwason. Dana, pandan wap pale de pwason. Pwason, rate pwason an. Mezanmi, e nou nan semèn sen. Talè cheri, m tèlman gon satisfaksyon lè map manje moru. Son bagay m tèlman renmen. E poutan, on moun ka pa menm renmen moru. Ou ka wèl di moru, ah sa fè bagay moun pa renmen. Wi, sa fè bagay moun malerèz. M pa renmen. Poutan, wè satisfaksyon m nan moru an, pa satisfaksyon moun ki nan pwason an. Du kou, ou menm kisa ou renmen? Pwason byen mori ou pa di nou anyen. Pwason. Mwen te konnen madanm sa e pwason tap renmen. Mwen pwason pi vre.
Men m pa pral di ke kom si mori an t fè bagay malere janm yo konn di a. M prefere, m panse ke chak moun gon gon. Mwen m renmen aransò anpil, sitou nan chifon. Eske w ap pran aransò a pou semèn 7 la?

Toujou gon diferansyasyon e se diferansyasyon sa ki pèmèt ke moun nan ka satisfè nan nivo dezi pa li. Nana ou renmen sa w renmen, jan w renmen l la e pa konsa mwen menm m renmen l, men sa vle di ke si mwen ap manje l pou m di a sa dam ap manje a pa bon. M panse ke se sa pou nou ta konseye chak moun. Ou ka renmen yon bagay, moun nan ka pa renmen menm bagay la avè w, sa se nivo satisfaksyon pa moun nan. Nou sipoze respekte nivo satisfaksyon chak grenn moun. E gen yon lòt bagay m ap ajoute, e sa ka rive se sa lajan w pèmèt ou achte. Tankou ou gen dwa ou gen dwa grangou, men sa w anvi manje a se pa li w ka achte, se pa li kòb ou pèmèt ou achte. E pou rezon w achte w pa ta mande, men pa kont, men pa kont ou te anvi pran yon bon ti griyo, Kòm si sa di griyo. Ou se vre men griyo. Medam banm di nou. Ou pa fini? Padon. Ou mèt fini? Ou gen tan de pale.
Non, m pa vle pran wòl ou. M pa vle oubliye sa w tap di a. Ok, men kisa m tap di. Son ti parantèz m te vle ouvri. Nou konnen moman yo difisil anpil nou pap janm bouke di sa. Men semèn sent lan se yon semèn ki vrèman ekstraòdinè pou nan, an n di nan ka ayisyen. Paske m leve m wè son semèn tout moun. Ap priye, moun yo ap mache dwat, kòm si paran w di w, pinga w fè dezòd paske nan peryòd sa se yon bon peryòd. Si nou ka pase ti tan avèk fanmi nou, pase ti tan. Si se, si se, non, moun ki kapab yo. Di kou, si ou ka manje aran, jan Dana renmen ti aran lan, manje ti aran lan avèk fanmi ou. Si ou ka manje pwason jan Didine renmen an, manje ti pwason avèk fanmi ou. Paske moman sa yo se de moman, ann kontinye priye paske nou bezwen lapriyè. Ann kontinye viv an fanmi, ann kontinye pataje sa kè n ap pataje yo, paske m panse se lanmou sa yo k ap pèmèt nou kenbe nan moman difisil yo. Wi, m panse tou ke se se menm sa yo k ap pèmèt nou kenbe screenshot yo tou nan emisyon.
Nou konnen m sezi, la m sezi.

Nou menm ki te pran transfè Western Union nou nan Sonje Express pandan semèn nan, mete 4 dènye chif MTCN nan kounya pou te ka gen kado ak Sonje Express. Ann ale! 1 2 3 Mesye yo fini? Screenshot!
Pa gen anyen wap ajoute? Nan anyen map ajoute, ann kite Boutin pale.
Justement, pendant que on parle de Gabriel Maslow, donc si tu prends ton ordinateur,

Mèsi paske w rete fidèl a emisyon Reyalize Rèv ou. Nou rive nan Biznis Touday. Jodi a nan Biznis Touday, nou pral kontinye pale de kriz ki genyen, pa egzanp, ann Ayiti e ki jan l afekte ti biznis yo. Ann gade jodi a, anpil ti biznis depann anpil de, menm si nou. Nou konnen ke pwodiksyon lokal la pa a pwen, ti piti biznis yo trè afekte pa pwodwi enpòte e yo depann de yo tou pou yo fè sètèn vant, asire dè vant. Men pa kont, avèk blokaj ki genyen antre gwo baryè, gwo mi k monte antre Pòtoprens ki se kote vrèman pwodwi enpòte yo chita e rès vil de pwovens yo, Jodi an, ti biznis yo ap soufri e ann gade kòman yo kapab rive kanmenm satisfè e asire des ventes an depi de cette impossibilité de de faire venir de Port-au-Prince les produits importés. Ann gade. Premyèman, tout swit la, ti biznis yo ta dwe ap konsilte ou byen kontakte pwodiktè loko yo. Gade, gen de bagay ke nou pat janm konnen ke yo vann, gen de bagay ke nou pat janm konnen ke yo genyen nan lanliy de pwodiksyon yo, ann kontakte yo. Manba, pa egzanp, gen de bagay, ki sa nou genyen, sa n kapab genyen pou n mete disponib pou n ranplase anpil pwodui ke nou pa ka enpòte. Gade rapidman, li pral bon pou ou, paske kou de pwodiksyon, kou de operasyon pral redui, se sur, yo menm pou etou, yo pral kòmanse pwodui plis e ekoule atravè chè nou an. Dezyèm bagay ou kapab fè, se ou menm. Ou ka gen de bagay ke ou konn fè pou tèt ou, pou plezi ou, ou fè yo pou fanmi ou, ou fè yo pou zanmi ou, ou fè yo lè ou gen gwoup moun wap resevwa, e ou fè yo tou pa egzanp lè moun mande ou. Men ou pa janm komèsyalize yo. Ou pa janm konnen ke yo ka vann. Jodi an la, gade pou wè, nan sa ou pa pwodui pou tèt ou, pou zanmi, pou fanmi, eksetera, si yo demand, gade kòman ou kapab kreye yon dinamik de komèsyalizasyon pou mete yo disponib nan espas ou a pou vann tou. Ou ka sezi wè ke vant ou ogmante, ou fè de bon pwofi, ou pa menm bezwen ap twò trakase w pou sa k ap sot deyò, paske ou ka satisfè bezwen sa apati de sa w ap pwodui ou menm ke w bon ladan l. Nou chak gen yon bagay nou bon ladan l. Chaje pa w la. Ranplase! pwodui ki pa la yo avèk lòt pwodiktè pwodui lokal yo, pa egzanp, byen ke ou genyen sou mache a. Sela vle di ke anpil pwodui ke ou kapab manke, ou pa ka jwenn paske sitiyasyon ki difisil yo pa ka rive jwenn ou, gade ki sou mache a, ki pwodui ki genyen, ki lòt pwodiktè lokal ki genyen, mete yo, mete yo disponib anndan espas ou an pou vann paske Ou dwe kontinye egziste. Medam biznis women mwen yo Koman nou ye sa nou panse. Medam nou konn sa kap trakasem plis se lè kòmsi ou wè peyi a pwodwi yon pakèt bagay men imedyatman lè yo sòti nan pwovens imedyatman yo rive pòtoprens yo tèt nèg si nap pran egzanp

Ann serye, si leta tap fè wout e l tap fè tout bagay kòmsi l mete miz an plas pou machann nan sot pran l kote l pran l andeyò a pou l vini isit avè l, m garanti w se pa 3 non n tap jwenn pou 250 goud. Anfen sak fè m di w èske se transpò w lan yo fè w peye li menm? Pandan n ap pale de sa gon bagay ki monte nan tèt mwen. Papa ma manman m te toujou di m lontan sou epòk Duvalier lè lè yap achte lè yal achte bon yo te menm di m ke Duvalier te konn mete ti chapo nan tèt li abiye l tankou yon lòt jan Komsi son moun ki ki al pran pri bay la la epi lal pranl pi devan moun ki vann li pi chè a ki pa vann li nan menm kantite a lòt la komsi nan pri leta fikse pou pwodwi a vann nan ke depi yo pa vann li nan pri sa moun sa lap lap voye e lap voye vin pranl ou pa ka vòlè pèp la enben nan sans sa ou wè leta te mete dispozisyon pou tout moun te ka jwenn bagay yo e pou tout moun te ka konsome menm jan tou ann pran egzanp e leta kap bay manje Wi son bon bagay leta ap bay manje men eske leta mete structure pou moun nan ka al travay o mwen sil pa jwenn travay la ok li ka al manje nan manje kominotè an men se leta ki pou fè tout travay sa. Se yon lòt fason pou di eske leta komsi li sispann baw pwason li montre w peche depi sou an. M pap komante.
Non li enpotan pou l ba ou pwason an men fok li kreye des infrastructure pou al peche.
Fòl montre w kote pou al peche. Li se komsi bò manje a wi li enpòtan se sa kote ki ranplase pwason an. E sitou nan peyi m nan. Men fòl montre w on kote pou al peche pou tèt ou. E si l koupe pa gen sa ankò ou menm wap rete wap toujou ap tann manje a. Men si l montre w on kote li di w men ki bò ou pou al defann tèt ou. E men kounye a timoun bagay la pi konplike. Kote manje yo bay yo bay kounye a ou pa al jwenn anyen. Bon m pap rive pi lwen. A reflechir. Anefè pa gen okenn efò ki fèt.

San leta pa di yon lòt, pa di men ki sa k pase. E sitou nan peyi pa nou an, nou konnen move nouvèl yo ale pi vit tankou rimè yo. Moun toujou ap fè rimè. Men m panse la ankò, leta dwe konn ki sa pou l fè, pran wòl li, pran responsablite l nan ka sa. Epi fòk leta ta. ta kòmsi chache yon jan pou yo pwoteje pwodiksyon lokal nou an. Gade bon diri peyi a bay. Bon diri Latibonit la. Tout moun Latibonit yo, leve men nou nan kòmantè yo non mezanmi. Diri Chela wè prefere m. Oh! Ti bagay.
Bon ti kalvandouble. Sèl ti sant lan m pa fin tò renmen. Men wap mete, lè wap lavel, wap mete. Degre satisfaksyon an. Wi. Vwala. Degre satisfaksyon. Men pa sa, fò konn ki jan pou lave diri a tou. Men apre sa se bon diri. Wi se vre. Peyi nou an bay bon diri. Pou ki sa ke nou pa mete l an valè tou. Pandan nap di sa medam, nou wè. Li pap fasil non pou nou ta repran tout bagay sa yo, men nou tout konnen kisa pou leta ta fè pou tout bagay rantre nan lòd. Nou konnen pwodiksyon nasyonal la se yon bagay ki vrèman enpòtan. Tout sa yo si yo pran yo an kont, m panse lòt semen nan nou te ka yon bon peyi. Bon m di nou yon bagay, san pa pale de diri a, talè wi, talè non m pap fè screenshot, m ap pale yon bagay trè enpòtan. Ou wè m gen de zanmi m kòmsi etranje ke m konnen epi. Gon bagay, gon richès nou gen nan peyi a ke nou pa bay valè. Mango fransik. Ooh!
Nou pa bay valè.
Kiyès ki di mango? Pa gen bagay sa nan okenn peyi nan mond lan. Ayiti k genyen l sèlman. Men mango a bon tou, li pale pou tèt li. Li gou anpil. Pil etranje, zanmi m gen etranje, m bay goute mango sa. Yo konn menm pran antre yo avè yo. Konn achte, di mache pou mwen bagay sa yo pou yo pou yo vwayaje avè yo. M panse ke tout moun konnen ki sa pou yo fè. Tout moun konn pwoblèm peyi an. Tout moun konnen tou ki jan pou yo fon jan pou yo vini ak solisyon pou pwoblèm yo. Tout moun konn pwoblèm yo. Nou pa pwal bay tèt nou manti. Tout moun konnen ki sa kòm si k ap derasinen sa k bon lakay moun yo. Men se kiyès k ap fè, jan nou konn di an, premye pa a pou sa chanje.

Nou gen anpil bon bagay lakay nou. Poukisa nou pa eksplwate? Egzanp mango franse. Bon bagay. Bon bagay. Du michela.
Bon bagay.
Nou pa ka kondi e kap ban nou kansè. Si se vre. Ou konnen, gen yon kontre, banm fè nou, banm fè nou yon bagay. E, pa egzanp, pandan ou te ap tande nou fèm nan la, mwen te fè yon ti rechèch. E, An, ban, ban m li pou nou. Istwa done ins ase enpòtant ki pral itil tou a oditwa nou an. Men, euh, vwala. An 1984, Ayiti te konn enpòte, sa di fè vini de letranje, mil, alò, kenz mil tòn diri. An 2004, nou pral pase a 350 mil tòn diri ke n fè veni, ke n fè veni de leksteryè. Ok? Alò ke, devwa Leta, yon Leta k ap fonksyone, ta dwe pwoteje pwodiktè lokal yo. Nou konnen, pa egzanp, kisa diri reprezante premyèman nan konsomasyon masiv lan, men dezyèmman tou, li reprezante pou agrikiltè nou yo k ap travay sitou nan Latibonit, avèk lòt, tankou Laplèndèkay osi, pa egzanp. Donk, pa gen pwoblèm pou ke genyen libre echanj komèsyal, men fòk li fèt de manyè regularize pou ke pwodiktè lokal yo pa afekte menm jan anpil lòt peyi fèl. Pa egzanp, ann gade swivan de chif ke mwen gen la devan mwen, e pa egzanp, Karikòm mete 25 pousan sou diri kap enpòte. Sa di ke si w vle montre yon pwodwi, yon diri de leksteryè, ou konnen ke ou pral peye 25 pousan taks pou w kapab vin vann li sou le mache. Donk ki pral fè otomatikman kou doperasyon pral elve, li ka pètèt vann pi chè menm ke diri lokal la. Dezyèmman, Sendomeng, tou pre nou la, tande byen, mete 67 pousan taks sou diri k ap enpòte. 67 pousan! Humm avan yon nèg resi di lap vin voye diri vann sendomeng li pa reflechi anpil. Twazyèmman, Kenya, 35 pousan, Tanzani, 65 pousan, Bengladèch, 25 pousan, Japon mete sou diri enpòte, sa terib, 200 pousan taks. Pa vre? Epi gade pou wè kisa Ayiti li menm li mete, 3 pousan. Done sa yo mwen gen yo de ekonomis Edzer Emile ki t ap prezante yon ribrik kote ke l t ap montre nou ki pwoblèm ki genyen nan enpòtasyon diri nan peyi nou e kòman sa afekte nou. Donk lè w gade peyi sa yo ki mete tout pousantaj sa yo kòm taks, nou menm nou sèlman 3 pousan, wa di m ki avni nou genyen? Medam, Mesye, letan de la twazyèm poz. On vous revient tout à l'heure avec Klass 60 dans quelques instants.

Wi konpa Doxy's monchè non rèv m te ye la wi ti jennonm nan vin leve mwen monchè se pa ti bèl rèv non tande non sa bèl fanm bay konpè Doxy's an. E kòb m pral fè a m poko konn kote map touche l non konpè Doxy's. Depiw genyen nan lis sa paryaj lakay vin touche nan Sojexpress.
Byenvini nan klas 60! Jodi a nan klas 60 nou pral prezante ba ou 5 mo sou latè, 5 mo ki pa chanje nan òtograf yo kèlkeswa oubyen nan plis lang ki egziste. Sela vle di ke gen anpil lang sou latè mo yo chanje nan òtograf yo men 5 mo sa yo se 5 mo ke ou jwenn nan plis lang ki rete menm jan apa kèlke petèt misye aksan etc men lòtograf ne chanj pa. Kafe, CAFE, C-A-F-E a rete non nimewo 1 nan mo, nan mo pa chanje nan òtograf yo, nan plis lang sou latè. Sa ka rive ke gen aksan egi, aksan grav, men CAFE a rete standa. Entènèt, nan plis lang sou latè, se dezyèm mo, òtograf li pa chanje. Twazyèm nan, pizza, pizza. Humm! Taksi, E dènye mo an se otèl, h-o-t-e-l. Sa pa chanje. Sa ka rive, jan m di m nan, gon aksan sikonflèks sou o, gon lòt lang ki gon e aksan aigu, etsetera, men lòtograf de baz an swa demeure la menm. Klas 60, 60 segond, a la pwochèn.

Soj Express detèmine pou l pèmèt tout kliyan l yo jwenn bon sèvis malgre nou konnen sitiyasyon yo difisil anpil e gen anpil pwen ki te oblije fèmen. E moun sa yo dirije yo vè lòt pwen yo e sa konn ba yo ti pwoblèm kach. Pa enkyete nou, n ap rezoud pwoblèm sa pou ke nou ka jwenn pi bon sèvis toujou. E tout kliyan fidèl Sogexpress yo, tout kliyan entelijan yo toujou fè etwal 520 dyèz avèk fich transfè Western Union ou ke w al pran nan biwo Sogexpress pou w ka toujou benefisye kado pou tout ane a.
Jisteman, e chak tan w fin pran transfè sa a, avèk nimewo transfè a, Chak tan ou wa ou pwè reyalize rèv ou ap pase chak samdi 7 è yo, bon kounya se a 5 è nou fèl paske akoz de sitiyasyon peyi a nou paka kenb nou paka fèl a 7 è ankò nou fèl a 5 è kounya donk se sak fè ke wa ou ka gade nou a lè sa ke wap gade nou la e chak tan ou wè emisyon sa fich transfè a wap mete 4 dènyè chif MTCN nan e kòmanse metel kounya la pou te ka gen kado ak Sojexpress paske nou pral fè screenshot pou ou. Kès kap kòmanse konte?
1 2 3 Screenshot!
E pandan nap di sa medam, m te vle pran ti tan pou mwen felisite e remèsye tout kliyan ki genyen kado avèk nou yo, avèk Etwal 520 nou konnen depi w fin pran transfè w ou fè Etwal 520, Etwal 20, Etwal nimewo transfè a, Etwal 1. Dyèz wap genyen pwen. Yon pwen. E pwen sa ap pèmèt ou genyen kado. Kòm ou te wèl nan emisyon ki te pase yo nou te montre w kèk moun ki te genyen kado. Sèt fwa si se ou k pral genyen kado. E pa bliye wap antre kòd la sou telefòn Digicel ou. E ou ka pataje pwen avèk zanmi w tou oubyen ou ka mande zanmi w pataje pwen ansanm avè w. Lè sa wap rale telefòn Digicel la toujou wap fè etwal 520 etwal 3 etwal nimewo pa ou si se ba ou lap voye pwen an. Oubyen nimewo pal si se oumenm kap voye pwen an bali etwal kantite pwen an dyèz epi voyel ale. Konsa sa ka rive se yo menm se youn nan nou eseye kolabore non poun te ka gen moto a paske map redi sa m bezwen youn nan nou vin pran moto a. E moto a se 200 pwen. 200 pwen.
Degajel poun vin prann.
Pataje pwen.

Ti Jozèf, kouman w leve, ou pa fè anyen nan kay la? Ou pa pase men w, ou bare nan kay la ti Jozèf? Ki sa w regle la depi maten? Se chita pale nan telefòn, ou pa konn sa l ap regle? Alo! M ka pale a Ti Jozèf? Laltay mesye bonswa. Sa mesye sa ap di m la?
Madmwazèl mwen di w Ti Jozèf Altay mesye bonswa. An! Mesye pase m Ti Jozèf. Bon ou konnen lè w ka pale a moun wa re wa re rele ankò. Ti Jozèf. Ou wè de pwoblèm gen nan ti pyès kay mwen an la? Men longè janm ou, chaje kòmè k ap rele w nan telefòn la, se chita koze, gen mennaj nan kat kwen kazino. Tande non Ti Jozèf, poutan w pa vle mete anyen nan tèt ou, tande, epe sa ban mwen Ti Jozèf.
WESTER

Ainsi prend fin notre émission de ce samedi soir mesdames messieurs merci de nous avoir accordé un peu de votre temps Réseau 520 un dernier mot. Ok nou rive nan bout bèl emisyon sa emisyon ke ou toujou ap gade chak samdi a 5 heures PM sa nap di nou pou nou anvan nou ale nou konnen ke samdi ke nou rele samdi dlo beni oubyen nou rele samdi sen donk se jou sa ke Jezi te mouri poul resisite demen si Dye ve kap dimanch pak. Kidonk, ou menm kretyen katolik, se sur ke ou konn moman sa yo super enpòtan, se moman sa pou w priye plis, se moman sa pou w chèche prezans Jezi nan lavi w. Kidonk, n ap di w, wi, nou gen tan swete w deja, Joyeux Pâques!
E, m renmen jan Djina, jan Djina rete konsa tankou mis lan, sonje li sonje domèn li. Non, m konn la, ayisyen. Li rete l pèdi lap gade Dridjine. Bon byen. E wi se yon plezi pou nou te ansanm avè w jodi samdi sa a e pou n te rantre lakay ou, pou n te fè kè w kontan paske m konnen gen anpil nan nou tout sa nou te di la yo rive touche w e tout moun ki ki te wè pwen satisfaksyon yo tou. Nou te pale tou de de pwodiksyon lokal. Wi, sa yo se de pwen ki vrèman enpòtan pou avansman peyi a. Wi, jisteman, e nou espere ke moman sa te fè w plezi e w te pase yon bon moman. Donk, randevou a pou samdi pwochen. Tade, tade, m gen yon dènye bagay pou m di. M ap di ke nou kapab wè sa, emisyon nou vle kenbe l pou ke nou ka ede w, pou ke w retire kò w yon ti moman tou piti nan kawo ki genyen an. Paske la, nou fè efò pou nou ka la avèk ou e montre w ke w pa poukont ou. Du coup, gade bèl medam ki avèm yo, nou toujou fè efò poun la avèk ou. Ou ka kontinye. E sèl sam ka di, m ka di ke nap rete, nap rete konfyan ke peyi a ap gen poul chanje yon moman kanmenm e li pa ka rete konsa. Ann, ann, ann kenbe lespwa toujou. E randevou se pou samdi pwochen 5 heures ankò e pa janm bliye slogan nou an ki se Gardez le sourire. Babay! Joyeux Pâques!
Madame, Mèsi, mèsi, a la pwochèn, mon non se Jean Junior Boutin.